M gon soulye tonton m naso ki te fèl mwen delma 32 tonton m ki konn fè soulye delma 32 m mouri ki vre m kwè soulye sa fèm plis ke 6 an m fè preske 6 ane lekòl avèk yon sèl soulye m fin fè klas primè m rantre nan klas segondè a yon sèl soulye soulye sa fè anpil tan bon gon lè soulye sa te gon te fon dekole m al pote l bay tonton m kole l pou mwen apre yon 2 3 zan apre Misye bat mwen, misye di m se boul m jwe avè l fè l dekole. Hein? Misye di m si m pa t jwe boul avè l e pa t ap dekole. Sa e pou tèlman l konn sa l fè a. Soulye sa se to mwen kite. Si m lapli tonbe, m pran lapli avè l. Lè yo rive nan mwad me, si m al lekòl m oblije al a yon sachè lapli ap tonbe m retire l mete l nan sachè a, m mete l nan valiz m pase m p ap ka mouri nan dlo avè l. Si m mouri nan dlo avè l demen maten m p ap ka al lekòl. Lè l gon jan l kanpe, pa gen pye k ka antre ladan l. Fò m pote l bay tonton m lè l resi mouri ankò pou l rantre yon lòt fòm anndan l, pou l repran fòm kò l. Lè l pran dlo, li gon jan l tòde. Li tòde kò l a. Linn kriye ri nan vre. Li gon jan l tòde lè l pran dlo. Pye pa ka antre ladan l. Fòk se yon fòm ki fèt avèk zo pou tonton m repran ankò pou l rantre anndan l ankò pou l repran fòm pye m. Bonswa tout moun kòman nou ye se profèt Mackenson nou relax e nan story e lari show a e chak moun gen yon istwa chak moun gen yon yon bagay kèlkonk ou ka rakonte pètèt gwo moun kap sibi de sa, gwo moun ki pa ki nan pakou sa pètèt ki ka dekouraje. Men jodi a, e studio Rarichou a te fon kanpe li chwazi pou se mwen pou li premye moun ki pase ladanl, ki pou te rakonte story pal avan epi pou tout moun ka pran li kouraj pou vin rakonte story paw tou. E story pam nan son story ki vreman tris, e son story ki gen anpil a dire ladanl. E petèt gen anpil moun ki wè m chak jou men ki pa konnen m vre, ki pa konnen anyen de mwen, petèt ki wè m la, pa konn kouman, gen anpil moun ki ta renmen konn kouman m, kote m sòti, ki moun mwen ye, kouman m fè rive la a. Men, anpil fwa, anpil nan nou vle rakonte yon istwa de nou men nou pa gen opòtinite, nou pa gen posiblite, nou pa jwenn moun, nou pa gen kote pou n rakonte l. Gen anpil moun ki sibi de. Move tretman dan lavi, men yo bezwen yon kote pou yo rakonte sa men yo pa ka jwenn. Men gras a Laricho, m panse gen posiblite jodi a la pou m ka rakonte sa ki pase nan vi m, de sa m sibi, sa m soufri. E mwen se yon pitit legliz. Manman m se dam misyonè legliz, li ansent mwen anndan legliz. Men papa m pa t konvèti. Manman m te gen ma papa m. kapab pa moun legliz epi pou pou fè pastè plezi paske krent pou pastè a manman m te oblije al sere pou l te fè m nan al kache an pwovens pou l fè m pase legliz la e te pòtoprens epi papa m pa t gen telefòn pa t gen posiblite pou l te kontakte manman m m vin pèdi devinitè yo tou de vin pèdi kontak. Youn pa ka jwenn lòt yo. Se sa yo rakonte, se sa manman m di m, se sa papa moun ki papa m lan di m. Youn pèdi kout ak lòt, youn pa janm ka jwenn lòt. Epi mwen menm m rete m grandi avèk grann mwen. E ofoutitè m ap grandi, mwen grandi avèk grann nan. Manman m vin marye avèk yon lòt moun. Epi lòt moun nan tou pa t gen posiblite pou l te pran swen m, pou l te pran swen pitit li vin ba manman m yo. Manman m oblije vin kite pwovens pou l antre Pòtoprens ankò, pou l te vin travay, pou l wè si l te ka pran swen nou andeyò. Epi, lè m gen laj onzan, epi gon moun ki kontre avèk misye ki di l se li ki papa m nan. Epi misye sa a mande manman m pou l rekonèt mwen. A onzan daj, manman m voye chache mwen pwovens pou m antre Pòtoprens pou m ka vin rekonèt moun ki papa m nan. e sa ki tris nan istwa a, e ki te pwouve vin Pòtoprens pou m ka rekonèt li se pa yon, li pa pran angajman l. M vin Pòtoprens, li vle wè m an kachèt, li pa vle madanm li avèk lòt pitit li okouran, petèt si l gen yon pitit deyò, li pa t vle yo konn sa. Epi de onzan an, pou rive 14 an m pèdi m pèdi kontwòl de sou latè m pa chanm tande pale de moun konsa ankò e m te nan nesesite manman m pa gen kote manman m pa ka peye kay pou mwen m pa gen kote pou m rete manman m ap dòmi lakay moun manman m fè prè de e 7 ans on do kay ap dòmi avèk nou pandan li menm li t ap travay nan yon gwo konpayi ki se e. ayewopò entènasyonal, ayewopò Tousen Louvèti la, e lal tap travay li menm alepòk, e li te gen posibilite li menm pou li te fè yon ansòt pou nou te pou nou te jwenn kote pou nou te rete ak epòk sa, men li pat janm gen posibilite pou li te fè sa, li pat ka peye kay pou manmanm, li pat ka fon bagay, men manmanm te gen mari tou, men si w gen pitit avèk yon moun, menm lèl gen mari, omwen w te ka fon ansòt ke ou peye kay mete l. Nou nan lari, n ap viv, n ap viv mal, n pa ka al lekòl, n ap soufri, n ap pase mizè, soufrans lan enòm pou nou. E lè m di w soufrans lan enòm lan, se trè trè trè trè trè enòm. Soufrans lan trè di pou nou. E jan soufrans lan vin ye pou mwen avèk manman m, e se pa bagay moun ka viv. E se pa bagay m swete yon jèn janm viv nan vi l. pou wap viv pou manman w oubyen papa w pa gen posiblite pou ou peye kay oubyen ou gen youn nan branch paran w yo ki gen mwayen men ki pa okipe w epi wap sibi tout atak ki egziste, atak vèbal e dèfwa lè moun nan ba w kote pou dòmi, li pa ba w manje, li pa ba w bwè li vrèman tris men manman m se moun tout moun nan fanmi l abandone l. Se manman m ki fè plis pitit nan fanmi an, li k pi mal. Manman m gen nou senk, li gen yon mari k pa janm travay, ki pa travay tè, k pa fè jaden, k pa gade kabrit, ki pa gade kochon. Sitiyasyon lavi a mal pou nou. Rive yon epòk, gen yon bagay ki pral make vi m nan yon epòk, Papa m ap travay fòt. Mari manman m nan pa moun ki konn li, ki konn ekri. Li gen kat pitit ak manman m. Plis mwen menm fè senk. Lekòl pa ka peye. E manman m tou pa konn li, pa konn ekri. Pa gen gwo, pa gen gran aktivite ou ka fè. Ti kominote kote m soti an pwovens lan, tout moun konn tout moun. Epi ki sa bòpè m nan ap fè li menm? L ap chaje machin pou l ka ban nou manje. Sa te ret yon sikatris pou nou, pou mwen ak frè m, sè m yo. Sa ret yon sikatris pou mwen, misye pral chaje kamyonèt epòk sa a, se pou yon dola, fò l chaje 20 machin pou l fè 20 dola nan yon jounen. E lè rantre lakay avè nou la, se li pou nou eseye al pou manman l nan mache a pou l achte bagay avè l pou l vin fè manje pou nou pou nou manje lannuit lan. E demen maten ankò bonè pou l leve al chaje machin. Nou tande gen vakans ki rive. Nan moman vakans yo, menm lè nou sot Pòtoprens nou pa ka fè frekan paske papa nou, bòpè nou ap chaje machin. Yo fè l sèvi yon jouman pou nou. Si gon regrè kem gen ak tchoul se paske bòpè sa pa gentan jourem misye pa misye mouri misye pa egziste ankò si gon grenn moun kem gen rekonesan anvèl se misye 7 m gentan fèl woule machin m gentan fèl alèz m te gentan kòmanse fèl viv byen M te gentan kòmanse fè l santi l alèz. Men maladi, misye vin fè yon strok. Misye mouri. E jiska mentnan misye kite yon mak. E tout moun k ap viv wap bezwen yon moun. Lè w gen yon difikilte petèt ki ka kanpe pou w, ki ka ede w nan yon sitiyasyon difisil ou ye. Gen kèk bagay ke si misye te la jodi a m ta p ka jere yo pi byen. Akoz de misye k pa la, gen yon mank, gen yon vid. Misye te vrèman bon. E papa m pa t janm vle okipe m. Se pa paske l pa t kapab, men se paske l pa t gen volonte. Papa m toujou vivan jiska mètnan, jiska se map rakonte listwa sa la papa m toujou vivan e m toujou pale avèk sè m yo avèk frè m yo m nan menm gwoup avèk watsap avèk yo e men piske m gou ma lavi manman m se moun legliz manman m rete nan jezi pou tout bon m gou ma ak lavi m manman m koz de bondye manman m lan m pase m reyisi akoz de bondye manman m lan m reyisi. Men istwa la vin vrèman tris. Jodi a gen moun ki wè m, ki panse m son moun ki fèt tou bon. M pase anpil mizè. Pa gen moun sou latè ki konn grangou pase m, ki konn tounen pase m, ki konn. Gen yon bagay m pral rakonte nou la ki di e m ap oze site sa. Mwen te mache nan yon legliz ki rele Kris Kapab.

envite m piske misye wè kapasite m misye envite m pou m preche. Men epòk pou yon predikatè preche nan pak kretyen fò predikatè a genyen chemiz wa a bèl. E mwen menm m gon sèl ti inifòm sa avè l m al lekòl avè l m al legliz avè l m al nan jèn. Yon pantalon ble mare. yon chemiz blan, pase m te salezyen nan Ayiti cheri, yo te bay chemiz blan, pantalon ble maren. E m gon soulye tonton m Naso ki te fè l mwen Dèlma 32. Tonton m ki konn fè soulye Dèlma 32. Bon moun, m kwè soulye sa fè m plis ke 6 an, m fè prèske 6 ane lekòl avèk yon sèl soulye. M fin fè klas primè, m rantre nan klas segondè a yon sèl soulye. Soulye sa fè anpil tan. Bon gon lè soulye sa te gon te fon dekole mal potel bay tonton m kolel pou mwen apre yon de twa zan apre misye bat mwen misye dim se boul m jwe avèl fèl dekole eeh misye dim sim pat jwe boul avèl li patap dekole e pou tèl mwen konn sal fè a soulye sa se to mwen kite sim lapli tonbe m pran lapli avèl lè ou rive nan mwad me. Si m al lekòl, mwen oblije al ak yon sachè lavi, y ap tobe, m retire l, m mete l nan sachè a, m mete l nan valiz mwen, paske m pap ka mouri nan dlo avè l. Si m mouri nan dlo avè l demen maten, m pap ka al lekòl. L gen yon jan l kanpe, pa gen pye k ka antre ladan l. Fò m pote l bay tonton m lè l resi mouri ankò, pou l rantre yon lòt fòm anndan l, pou l repran fòm kò l. Lè l pran dlo, li gen yon jan l tòde. Li tòde kò sa. Lynn kriye ri nan vre. Li gon jan l tòde lè l pran dlo. Pye pa ka rantre ladan l. Fòk s on fòm ki fèt avèk zo pou tonton m repran ankò pou l rantre anndan l ankò pou l repran fòm pye m. S on soulye konsa m te genyen. M te prèske sizan avè l. E li t lekòl legliz. Lè m rive pou m al preche nan Revèy la, yo di m pap ka preche paske pwotokòl la te di se chemiz wa a bèl. Li chita nan asanble a. Epòk sa wa ya bèl se depi yon moun depi yon predikatè pa gen chemiz wa ya bèl ou pa moun ou pa imen ou pa yon bèt ou ye epòk sa m pa preche yo pa kite m moute chè a pou m al preche koz de chemiz lan. Lè pastè Emile ap di m poukisa w pa preche, m di pastè yo ti m pwotokòl la se chemiz Wa Bèlde menm se yon ti chemiz blan k anndan pantalon m e nèg pa sanble ak anyen. Lè w nan mizè, ou mèt benyen w sal. Lè w nan mizè, nenpòt sa w mete ou pa sanble anyen ladan l. Pase yo wè mizè a nan figi w, mizè a make, mizè a ekri sou ou. M sòti m pa preche nan legliz la. Lè pou m ta resi preche nan pak kretyen ankò tranblemann de tè vin kraze m. Jodi a m ta renmen, m pa konn kòman, ki sa moun sa yo devni, m pa konn ki sa yo, sa yo vin ye jodi a. Men m pa kwè y ap konnen si se moun ki rive nan nivo sa a. M pa kwè y ap sonje sa a. Si se pat rive nan nivo sa. M pase anpil. M soufri anpil. Jodi a m vle di si gon moun kap soufri nan menm jan avèm pran kouraj. Fè Bondye konfyans. Si gen yon jèn fi, yon jèn gason kap pase mizè mwen menm mwen te pase yo. Jodi a pran kouraj sa ap chanje. Sa pap ret konsa. Sèlman fè Bondye konfyans. Avèk anpil kouraj jodi a m reyisi. Story m yo anpil. M ap pran tan pou m rakonte nou yo. M ap gen anpil tan pou m ta rakonte nou. E m espere pase nan lari cho pi souvan pou m rakonte nou chak, chak ti pati nan vi m. M pa vle kouri avè yo. M vle rakonte nou yo grenn pa grenn paske m pase. Fò m esplike nou tan m rete kay moun, kay fanmi, sa m pran, imilyasyon m pase anvan m rive la. Chak moun gen yon jou. Jou pou etwal ou briye. Menm si nyaj yo ta bare w, w ap delivre. Paske m gen lenpresyon avan w te vin sou latè te gen yon plan pou ou. Chak moun gen yon vi trase e m espere Bondye fè w rive nan bon pò. M te kontan avèk nou pou jodi a. Pou pwochèn fwa. Mèsi tout moun.

Show ki bay kado kokiyòl yo Se lari show ki toujou di l, ki toujou fè l, yeah Ki toujou wi l, ki toujou di l jan li konn fè l Se lari show, yeah Lari, lari, se lari show, yeah